Mwen panse chak ayisyen kap viv nan moman sa, kè yo tout gon sikatris, kè yo tout gon ti Jovenel anndan yo, paske sal tap pwomne kòm chanjman, wi se sistèm la te di ki pat bon, gen anpil moun ki tap di relik pa bon, gaz moute, nap kraze peyi a. Nou tout ap gade nan je nou kisa nou kisa nou ka konpare de sa kap pase a. Menm si nou konnen nou pa moun, m konnen nou pa moun, men an nou reflechi chak jou. Yo pito lage zam nan men ti jèn yo, destabilize peyi, e jodi a se Jovenel ki pat bon, li mouri men sa ap rive nou.

E pa job non men neg gen problem frem problem kap sakaje yo mwen vle fè yon relasyon dirab m paka wè egzakteman moun pou m pran an dayè m pa fin fè yo konfyans kèm brize plizyè fwa donk m pa wè kisa pou m fè m pase kote w pou banm yon konsèy. Pitit gason m kòm Ejèn ye fi kounye a yo bay anpil kote. Dèfwa yo konn mande pou fè tout bagay pou yo. Gen bagay m pral poze w kesyon an m pa konn si sa ap deranje w. O non l pap deranje m kote w mèt pale sa m bezwen. Se tankou moun ki pèdi bon sans manti ou jere tèt ou.

Mwen ale vè kem m bay madanm ni yon konmisyon ba li m di m paka vin ranje machin nan pou li ki fè m vle bay zè kem mò la koze la sak pase o bon sa machin nan gen la. Mwen menm m chè map kraze yon ti espageti la m pa konn si ou abitye de bagay sa humm kòman wap manje la bon m pa renmen frikèt zanmi. Sa ou t di bwa m pral deraje m. Se ayisyen m ye m pa. Pou bagay an pran long kote m ye. Humm. Sa ayisyen yo genlè pa jwe vre non. Yo t panse ki yè bon m konnen yo met yon ti bagay blanch ki gen ti dan ladan. Non pa gen se yon sèl ti bwa m ka manje. Ayiti tout moun tout moun envante yon bagay ou menm.

e m pa konnen se sèlman plan sa pou m ta fè la pou m ka pale paske y ap ban m yon ti plan m ap ka fè yon nonb de minit pou m pale bon gade yon pwoblèm mesye tout moun nan kouri bon gade Digicel se menm pwoblèm lan l ap bay tou moun pa ka fè oken plan sou telefòn ou m te gen yon plan an m te gen yon plan 35 goud men l pase a 65 goud wi hee bon kanmenm m gen ti kòb la sou telefòn mwen. Fòm wè si ma fè plan sa paske se li kap bon mwen. Men sak pwoblèm nan m paka pase. M gen zanmim ki ret laplèn. M wè moun ap kouri moute kouri desann. Bonsoir ma fille koman sa va. Mwen trè byen e nou menm ou menm. Ah anfòm wi cheri ou konnen sitiyasyon peyi a pitit ou konnen map soti byen bonè antre byen ta m pa tèlman gen kontwòl ou. Èske ou te manje manje an m te kite pou an sou tab la? Wi, m te manje tou. Ou benyen?
Wi. Ou te al pran leson an? Wi, m te al pran leson an. Èske te gen timoun ki te ban kou lekòl la oubyen pwofesè la? Wi, pwofesè la te ban kou lekòl timoun pou yo fè manti menm. O, manti menm? Wi. Kòman manti sa menm? Manti li di m pran plim li. Ou pran plim, nou konn abitye pran plim li deja. E sak fè ou wè, nenpòt jan ou wè lari an ye, mwen toujou fè tout mwayen posib mwen pou m achte ni plim, ni kreyon, ni kaye, en bwat jewometri, m achte tout bagay pou ou nèt voye w lekòl. Menm si ou konnen ou pa gen papa, se mwen menm ki manman, mwen k papa. Papa ou vire do l lale kite w mwen ansanm avè w, se mwen menm k ap bat dlo pou m fè bè, pou m ba w manje maten midi swa pou m voye w lekòl. E demen si Dye ve lè w fini lekòl ou pou m pou w di m sa w sa w renmen pou m pou w al aprann li. Menm si mwen pa gen ase matirite pou sa, menm si se mande m a mande pou m voye w al aprann sa w renmen an. Prann nan. Konprann sa m di w lan? Wi. Ou konnen m renmen w anpil. Wi. Da swete ke ou rete lekòl ou pou w fini lekòl ou pou w al aprann sa w renmen an. Lè w fini lekòl, ki sa w ta renmen aprann? Men m ta renmen doktè, manman. Non ma cheri, se pa doktè, se enfimyè. Paske w ap sou w ap sanble yon bèl ti enfimyè, bay sa. Manman w ap felisite w anpil paske se sèl grenn pitit fi an l genyen k ap bat mize ansanm avè l. L ap kontan anpil nenpòt kote. rive a. Ebyen ok ma fille, kòm ou apèn pral gen 12 ans sou tèt ou la, mwen gen kont tan'm pou'm panse pou ou de sa ke ou pral aprann yo. Dakò ma chérie? Wi manmi.
Ebyen ok ma belle.
Yo di fanm san wont, e pa manti non. Sa nan krazòt mwen e pa manti. Depi m kare manzè vin nan dèyè m la, jous kote m rete a la a. Ou l toujou renmen m. Eske se pa yon mal yo fè manzè? Si w te renmen m vre ou pa t ap fè m veksan sa ou fè m nan la a. M pa nan gade dan manzè ankò mwen menm. Mwen tanm renmen m. Mwen m pè vye zo. Mwen menm, lè m konnen m gen santiman, m konnen m gen santiman pase. Depi yon moun fè bon bagay an verite pa nan grenn dagou an. Banm rele zanmi m nan navèt la banm yon konsèy. Ou wè kòd telefòn manzè a fòm pranl anvanm tounen nan kay sa. Kolòn. Monchè m vini vini vini m pale w m ba w kote w konnen m ye a. M pap di kote m ye non pase ou konnen m ba w kote ou konn wè m nan. Abe ok.

Men manzè gon leman men. Monchè manzè vin chèche m oh wi. Manzè vle double je m li dim konsa oh sa m di oh al pa sa oh se mwen l renmen. Ou wè ki yon fanm wi jel. Sa w wè m ka fè nan sa dapre w. Monchè e pa denm ou ye. Bagay yo gen danje ladan yo bel rezo. Gen yon pwoblèm nan moman la. Gen doub pake te kwense moun. Vin gen ap kwense w non. Gen jou yon jou m wè epòl w ap kòmanse piti.

Kòm nèg sa m poko fini avè l bon m tèlman ap fè l mal se jip pou l mete nan vès si m pa ka touye l m pa gen pwoblèm.
Bon jodi a m panse fò m te wè nou paske w konnen timoun yo bezwen boustè lè m di boustè a pou detanzantan pou n fè ti konvèsasyon avè pou n ap eksplike yo kòman sitiyasyon peyi a ye pou strès pa pran yo jis. Jodia la so bèl jou la mwen pral nan studio la paske m gon mizik poum fini avèl paske anpil fanatik ap mandem pou mizik lan ke fòm pibliyel tou pou tout moun ka jwenn li. Bon mwen di wap soti yon mizik ou pap janm soti. Non mizik la soti deja se piblikasyon m poko fè m panse map voyel map voyel pou nou tandel tou paske li gon bèl mesaj ladann tou e m panse nap renmen. Ok mèsi.
Enben timoun m te kontan wè nou. ke jodi a son gwo jou mwen janm di nou an m panse pwochèn fwa nap wè nap pale plis dakò babay anko yon fwa pa fè dezòd non m swete ke nou reyisi poun ba nou bèl mwa Nicole dakò babay.